Chantal, menm yon ti nèg kanpe devan pòt la, li di m se manman l l ap chache. Lè m mande l ki jan manman l rele, li di m se Chantal. Bon, m pa konnen, m pa konnen si se te ou menm. Ki jan ti nèg la di w li rele? Bon, m pa t mande l kòman l rele non. Li jis di m manman l rele Chantal, men m pa konnen, m pa t mande l kòman l rele. Antoulèka soti pou wè. Kèt mesye ou kwè se ta Ricky?
Woy! Men manman m! Kote w te ye manman? Pitit m dat m ap chache w m pa janm wè w.

Vini, an n fouti deplase, an n al kanpe lòt bò pou nou pale.
Kiyès k ap rele m la? Sara, O, epa e manzè? Bon, poukisa l rele m la? Te kwè Talia l te rakwoche nan figi m. Bon map fout fè ekspre m pap fout pran apèl la.
Oh epal pa pran apèl la? Telefòn nan sone san repons wi. Wi m pat diw sa, m te sispèk sa. M te sispèk madanm sa pat on bon moun. Ou pa wè tout sone wap sonel li pa janm pran apèl la sa vle di tout sal tap di yo se manti li tap fè Jerry pa konn anyen vre se fwayou li te bezwen kraze. Ou pa ka kouri di sa manman. Petèt li gen dwa pa pre telefòn nan. Ok, men sa nap fè. Nap tann yon 5 minit fin pase, apre sa, map retounel apèl la. Di m non cheri, rakonte manman w, kòman w fè vin la, sak pase, kont matant ou. Manman m pap baw manti, Wè depi jou ou fin mennen m lòt bò a, epi w vire do w ale a, depi lè sa m konnen traka m yo, mizè m yo kòmanse. M pase anpil move moman. Matant mwen mete m kouche atè. Matant mwen di m tout kalite vye pawòl, tout sa k sot nan bouch li l di m. Lèfini w pa t janm konn ban m kou nan tèt. Matant mwen se nan tèt sèlman l ban m kou. Sak pi rèd la ankò manman matant mwen mennenm nan lanmè lachte kannòt bon mwen epil dim poum degajem peche pwason pot bal manje malgrem di matant mwen mpè lanmè mpa konn dlo mpa konn naje matant mwen fòsem li bonm on sèl kout pye nan sentim li voyem tonbe nan kannòt la apresal dim menm pitit li ki pitit li li vann li poul ka gen lajan alevwa pou mwen menm. M pap ba w manti manman m pase de move moman, ou konnen m pa konn dlo, m pa konn lanmè, m pa konn peche pwason. Chak lè mwen tounen lakay la san pwason li bat mwen. Kounye a lè m wè m ap pran twòp kou, m fon jan m kenbe, m kenbe pwason epi m pote ba li. Kounye a, pandan m fin kenbe pwason epi m ap moute pral pote yo ba li, epi m kontre yon moun, m di moun nan silvouplè, si l pa konn kote m ka jwenn ou, moun nan di m ka jwenn ou la. Kounye a m di bon, Pwason m te kenbe m t ap pot pou li yo, m vann yo, epi m pot kòb la ba ou. M konnen ou pa gen kòb manman, m konnen bagay yo di, ou pa ka okipe m. Men kounye a m ka peche pwason. M ka peche pwason pou nou anfèmen kay, pou ou okipe m, epi pou m kontinye al lekòl. O, mezanmi!
Matant ou pa ta fè m sa! Pou l ap ba w kou nan tèt! Pou l mete w dòmi atè pou l voye w al peche pwason! Bon, e si w te gen yon pwoblèm ki rive w nan lanmè a, sa l t ap vin di m? Padone m tande Ricky, padone m pitit mwen, paske tout sa k rive yo se fòt pa m. Padone m cheri, paske malgre tout sa lavi te ka ofri m menm avèk papa w, nou pa t sipoze voye w al ret a matant ou. Men, m p ap diskite avè w non. Tout sa w di m matant ou fò yo, m p ap di w l pa fò yo vre non, paske m konn matant ou trè byen, li ka fè yo vre. Non, m p ap ba w manti. M pap janm retounen kay matant mwen ankò. S on moun, menm si m ta kwaze avè l nan lari, menm bonjou m pap di l. Paske matant mwen twò mechan. Di m non man, se la w ap viv kounya? Se anfèmi w anfèmi kay sa? M pot kòb pou ou wi, m pot kòb pou kontinye peye kay la wi. Ann antre non. E pa e deyò nou ret kanpe. Ok Riki, etanke granmoun, se mwen menm ki te mennen w bay matant ou, pa sipoze resevwa w san l pa konnen. M sipoze al kote l pou m al di l konsa ke ou nan men m. Aa, man, m pap tounen lòt bò ankò. M pap tounen kay matant mwen ankò. Ou mèt al poukò w, m ap tann ou la. Non, Riki, fò w ale tou. Fòk ou la. Fon ti tann mwen la, m pral di madam lan m ap vini. Madam! Wi Chantal. M pa la non, m sòti wi. M fouti deplase la, m ap vini talè. Ebyen ok, dakò.
Ann ale Ricky. Vin non Ricky, epa w kanpe. Ann al non. Ann kanpe la pou n tann machin. Men Ricky, gwo bagay ou sot di m la, m pa fin kwè ladan l non. Ou di m ou kenbe pwason. Kòman ou fè pou kenbe pwason sa a Ricky? Sou timoun ou ye, ou pa konn naje, m pa konn mennen w nan lanmè. Kòman ou fè kenbe pwason sa a menm? Son moun ki wè jan matant ou ap maltrete w, lè w pa pot prason yo ba li, ki peche prason yo pou ou oubyen. E mwen t peche pwason yo wi manman, m pran yo nan zen, li pa difisil non, m annik chita nan kannòt la epi m lonje zen an epi pwason an vin nan zen an epi m rale l, li pa difisil non. Lè fini ankò, a kiyès ou te rankontre ki esplike w ki kote pou jwenn mwen? Kiyès moun sa? A, ou pap konn moun sa manman, menm si m ta esplike w ou pap konnen, s on mesye wo, gran tay, a bab, Ah ou pap konnin. Messi ewo messi ewo a bab Jean Robert. Ah e pa ton Jean Robert man. E kòm di ou pap konnin. Ok men mon kamyonèt ap vin anba Ann rete l.
Moute Ricky.
Oh sa manzè gen nan boudam la poukisa lap plede sone telefòn nan konsa te kwè m te dil poul te jete pitit la l pat vle ta sanble l chanje ide banm pran apèl la pou mwen wi alo Sara. Wi alo madam kòm ou ye ou anfòm se pa depi tann dat non map sone telefòn nan la m wè w pat janm pran apèl la An ok, m pat la non, m te nan douch m tap benyen, se sak fè m pat pran apèl la. Apre sa di m non, ou chanje ide kounya? Wap jete pitit la? Non madam, se pa pou sa m rele w non, son lòt bagay m gen pou m di w. Tande non, Jerry deside pou l di tout verite, men l di a kondisyon fòk ou la. Demen aprè midi, nap rankontre nan bar la bò Manno a. Fòk ou la wi madam, silvouplè. Talè Sara, fon ti tann mwen, m gon moun ki vin kote m la. Epa Jerry dil pral devwale tout verite, fòk mwen la, ou kwè Jerry ta dekouvri se mwen ki te fè aksyon an? Ok, map fout di m pa prale m pap la. Tande non Sara, dezole m pap ka la non, paske demen aprè midi, m pral travay. M ta byen renmen la vre men m pap kapab, dezole. Madam, se enpòtan wi, ou sipoze la wi, paske se fwaye m ki an je. Djeri pa t vin nan maryaj la se vre, men se ou k te esplike m rezon k fè l pa t vin nan maryaj la. Lèfini ankò, pandan w te vin lakay la, ou nèke wè Djeri, ou vire do w ale. Si w pa vle kwaze a Djeri fas a fas, sa vle di tout sa w t ap di m yo se te manti yo te ye. Fò w ta fè on jan wi, li mèt se di minit ou mande nan travay la pou vini, pou tout bagay ka pale, paske se trèzenpòtan. Enbyen ok, pa gen pwoblèm Sarah. M ap fè tout sa k posib pou m la. Enbyen pa gen pwoblèm. Mèsi davans. M ap tann ou.
Mezanmi, ou kwè ou ta kenbe m? Antoulèka m ap fè je m chèch pou m fon parèt.
Sa l di w Sarah? Li dakò pou l vin nan randevou a? Manzè pa t vle ale non manman, m sispèk manzè gon bagay l ap kache, paske se apre anpil pale li resi dakò. Humm, enben n ap swiv, n ap swiv pou n wè.
Woy! Meri ki vin apra sou nou.
Bonswa sista. Bonswa Chantal. Kote w pral la a? Lè fini ankò, ou menm Ricky, kont pwason yo.
Mèsi anpil wi sista paske w te aksepte kenbe Ricky pou mwen pou yon ti tan. Se dèyè l wi m vin la, m vin chache Ricky pou m al avè l. Talè Chantal, m poko ka pale avè w la. Ricky, kont pwason yo m te voye w al chache a? Ah ou pa bezwen fache non sista, Ricky gentan dim tout bagay. Se vre ke ou te voyel al kenbe prason yo, men te gen yon ti enkovenyan se sak fèl pa vin a prason yo. Lè fini tou sèm, si se te prason ou anvi manje, m panse ou te ka achte 2 grenn prason ou manje? Epoutan, Ricky pap deplase la a san m pa jwenn prason yo non, paske se redi m te redi m te achte kannòt la ba li. Enbyen ok sèm, pa gen pwoblèm, nou pa bezwen ap fè diskisyon. M pral achte prason yo remèt ou. Pandan tan sa ou menm Ricky, rantre anndan, sanble rad ou, pran inifòm ou, pran valiz ou, pran tout afè w. Lè m vin sot achte prason an pou nou ale. Di m non sè m, pou konbyen prason pou m achte pot pou ou la? A, pou pi piti fò w ta achte pou 6000 goud wi. Enbyen ok pa gen pwoblèm. Fon ti tann mwen la map kouri al achte l pou ou. Mezanmi! Gade kòman sè m gen kè di. Humm. Padone l wi Seyè, paske l pa konn sa l fè a.
Gade lèl li kouri al sanble afèl poul al tann manmanl.

Yow Ziggy menn, kote w te ye konsa? Kote w te ye? E pa dat m konnen m ap kanni la a m ap tann ou non menn. Nan Aleken an m te pase anba a wi, se sa k fè m pran tout tan sa a. Yow m te santi m grangou m t al met yon bagay nan vant la. M pot pou ou wi, men non. Ah. E poutan si w wè sa m pa santi m twò sou manje la a non. Prefere se yon barab wè w t achte pot pou mwen an. Men fòw manje tou Jerry ou paka ret chita la se pou wap bwè sèlman, si w pa manje kijan wap fè kanpe. Apre sa dim non men kòman bagay yo te pase. Sarah dakò poul rele fi a poul egzijel poul la nan randevou a. Tout bagay pase tankou jann te prevwal la. Ni manman Sarah, ni Sarah yo gentan met nan tèt yo ke si fi a pa vle vini nan randevou a, sèke tout sa l tap di yo se manti. Alò manzè ki enterè poul la. Ou kwè manzè ta vini vre Ziki? Monchè m ta prefere pou manzè pa ta vle vini poul ta bay vag epi pou Sara ta tou konprann ke se manti manzè tap ba li pou tout bagay ta rantre nan lòd. Yo m pap baw manti m ta prefere sa tou men m ta swete manzè pa vini paske sak pare pou manzè la Antwàn nan koumye pa konnen l.
M fini wi tonton, m fin fè tout sa w te banm fè yo wi. M m pa konnen, m pa konnen si w ap mete m nan bagay la anlè a ankò. Poukisa m te ba w pinisyon m te mete w anlè a? E,
se paske m t al dèyè touye bòs Andre, m, epi. Ou te vin bare m. Vini, vini isi. Vini m eksplike w yon bagay.
Fon ti tann mwen la m ap vini. M p ap mize non. Madam! Chantal! Vin pale w madam, silvouplè. Eskize m wi madam, son pwoblèm wi m gin la. Tanpri, prete m simil goud. Mwa kap vini wa touche l nan kòb wap peye m lan. Silvouplè madam. Woy!
Ou kwè m gen tout kòb sa a nan valiz m wi. Antoulèka m pral gade pou m wè paske m pa kwè m gen tout kòb sa a non. M pa jwenn tout simil goud la non Chantal e senmil goud wi m jwenn m pa konnen si lap bon pou ou. Pa gen pwoblèm non madam lap bon pou mwen wi m gen mil goud nan menm deja map metel sou li. Ou mèt ban mwenn wi. Mèsi anpil wi madam. Lè fini ou pa di m anyen non Chantal, ti nèg la se te pitit ou a sa? Se pitit ou a sa ou konn ap pale nou de li a? Ah gad kòman m bliye, si w pa raple m sa m bliye wi tèlman m santi tèt mwen chaje. Tankou jan m t ap esplike nou an, se lakay matant li an l te ye, matant la sitèlman ap maltrete l, li mande l chache l mande moun jiskaske yo esplike l kote m ye epi l vin jwenn mwen la. Men lòt favè map mande w ankò madam, byen ke nou te gentan mete m alèz, men fòk mwen redi w sa ankò. Map tou vin la avè l wi. Paske ou wè kòb sa m vin prete nan men w la, son prason matant lan te voye l al dèyè l pa vin avè l, epi matant lan di konsa m pap deplase avè l san l pa jwenn prason an. Egal la se kob sa m pran nan men w la pou m al achte pwason an remet matant lan. Ah ta sanble matant lan pa yon bon moun non Chantal, lè fini nou te gentan pale avè w Chantal, nou te di w kay la la, li gen plizyè chanm ki vid ladan l, depi timoun nan pa maledve ou ka vin avè l la, dayè w son bon moun, ou la avè nou w ede nou anpil. pa oblije pou kite timoun nan kay matant li ap fèl pase mizè. Al dèyè timoun nan vin avèl la a Chantal. Enben ok madam.
Mèsi anpil wi, mèsi anpil wi madam pou fason nou trete m. M ap vini, m pral chache l. Enben ok, ale vit, m ap tann ou.
Ban m eksplike w Arya. Wè mwen menm w ap gade la, m pa t fèt tou mechan. M pa t fèt tou dyab tankou jan tout moun ap rele m nan. Se yon malediksyon k fè m sa. Lontan lè m te jèn gason, pandan m t ap grandi, te gen yon nèg ki te arive touye manman m. M pa kache di w Arya, sa te fè m mal anpil, paske se manman m ki te tout mwen. Epi m sèmante fò m touye misye kanmenm pou m vanje manman m. Se konsa, apre anpil esè, tout sa m te eseye m pa t janm ka touye misye. Maldè pran misye a zam, misye pa pran nan bal. Maldè pran misye a manchèt, misye pa pran nan manchèt. Tout sa m fè, tout jan m pase, m pa ka touye misye. Epi se konsa, m vin al kay yon masonlòj. Masonlòj la vin ban m sekrè misye. Men masonlòj la te di m, m gon pri a peye pou sa, paske misye pa senp. E vrèman vre ou konnen m te jèn, m te di zafè. Kèlkanswa pri a peye, se manmanm mwen bezwen vanje. Vrèman vre misye pat senp. Misye te gon malediksyon sou li kòmsi yon sòt de dyab yon sòt de angajman. Epi m touye misye. Menm kote m touye misye a m santi m transfòme. Malediksyon ki te sou misye a, li rantre sou mwen. Se te pri a peye a sa. Men tonton ou pa te ka pat touyel? Si w te konnen l te gen malediksyon an sou li, se malediksyon an k t ap pwoteje l. Malgre masonlòj la te fin ba w sekrè a, ou pa t dwe touye l, Toto. Ebyen, se leson sa m te vle w aprann. Yon moun ka fè w yon mal, oubyen yon moun ka fè yon pwòch ou yon bagay ki mal. E sa tèlman boulvèse w, sa tèlman blese w, epi w wè se revanj pou ta tire pou pwòch ou a, oubyen pou ta tire revanj pou tèt ou. Men, souvan fwa, revanj lan pa solisyon an. Pafwa l t ap pi bon si w lage moun nan nan men Bondye ke w t al tire revanj. Epi apresa si w wè sa moun nan fè a, si mal moun nan fè w la oubyen l fè pwòch ou a, ou ka repare l, repare l. Men si l pa ka repare tou, kite moun nan, Bondye a aji avè l. Men tonton, kòm m pa konnen tou, paske jan w ap esplike a la, ou di ou touye nèg la, malediksyon k te sou li a rantre sou ou. Men, m pa wè sa l fè w non. M pa wè sa malediksyon an fèw non tonton m pa remake sa nan konpòtemanw non. Mete bon sans ou sou ou Aria. Kote w pase w janm wè moun ap domi nan sèkèy? Sèkèy son bagay yo fè pou yo antere mò. Eske w te janm wè manman w ap domi nan sèkèy? Oubyen eske w te janm wè papa w ap domi nan sèkèy? Ebyen, ou wè sèkèy sa m konn antre ladann nan? Se domi mal domi. Malè avè m si m domi yon lòt kote, apa ladann. Sa fè pati malediksyon m nan Arya. Lè fini ankò ou pa wè gon chanm ki san pòt ou pa janm antre ladann ou pa konn sak ladann m pral diw yon sekrè la chak 7 nan yon mwa m sipoze bwè yon bokit san moun jis poum pa deranjew epi poum mete w alèz. Pa janm kite w wè lè map bwèl men chanm sa kote w pa janm antre a se ladann bokit san yo ye. Woyy!
Bokit san moun? Men kote w jwenn moun sa yo pou bwè san yo tonton? Ah Ou komanse ap pozem trop kesyon wi Aria, map fin reponn ou dènye sa apre sa konvèzasyon an fini, ou mèt al kouche nan kabann ou al repoze w, map baw yon dezyèm sekrè, wè chak 7 nan mwa a minwi beng m transfòme, m vin tounen yon gwo dyab, m pa rekonèt ni manmanm ni papam, e sak fè w wèm pa bwè san w se paske depi lè w vini an m met yon sele sou ou, m met yon bagay sou ou,